Hello, bonsoir, bonjour tout moun, sa depan de lè wap gade videyo an. Byenvini sou Kreyòl Tèk, Kreyòl Tèk se fòmasyon ak enfòmasyon teknolojik an kreyòl. Donk jan mwen anonse nou an jodi an nou pral fè yon ti pale sou Apple avèk Huawei. Donk nou menm an Ayiti jodi a si wap fè yon chwa telefòn, ki telefòn wap chwazi? Eske se Huawei oubyen yon telefòn Apple, donk nou konn Apple se iPhone. Apple se petèt youn nan mak ki pi popilè ki genyen sou latè. Apple reprezante yon senbòl ekonomi, donk pou Lèzetazini. Sa gen plis pase 10 an depi Apple te devwale iPhone nan lemond. Yon telefòn ki ta pral mete fen ak koze klavye a bouton nan telefòn, donk sa nou menm an Ayiti nou rele kranpon an aktyèlman. Avan sa, anpil moun te konn itilize Blackberry, nou konnen alepòk Blackberry, BBM, donk. ann Ayiti, donk nou raple nou epòk sa yo. Anpil moun te konn itilize Blackberry, men Blackberry se te klavye avèk bouton. Lè iPhone vin vini avèk klavye taktil, te gen anpil enkyetid. Men, apati de iPhone 3G, ki se twazyèm jenerasyon, anpil moun te kòmanse adapte yo, li vin fè iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, menm jan ak anpil lòt konpayi telefonik ki vin rantre nan fè smartphone, nan smartphone, Ki vin inove nan sans sa a yo menm tou. Chak nouvo telefòn Apple fè, li toujou pran swen pou l mete yon bagay k ap atire moun. Donk, se gras avèk sa, li rive atenn plizyè milyon dola nan sa ki gen awè avèk vann telefòn, avèk gadjèt elektwonik. Men pami tout pwodui yo, se iPhone ki rantre plis kòb bay konpayi Apple la. Li reprezante 70 pousan nan lajan Apple rantre pa ane. Kidonk si Apple rantre 100 dola, telefòn iPhone bay Apple aksè pou l rantre 70 dola sou chak 100 dola. Donk, jounen jodi an, konpayi Apple la an danje. Li kòmanse konfwonte avèk anpil gwo defisi nan sa ki gen awè avèk kantite telefòn li te konn vann. Kòmanse fè defisi, e defisi sa yo, yo pa san konsekans. Defisi sa yo vini se swit avèk aparisyon anpil nouvo mak telefòn sou mache mondyal la, pami yo Huawei ki se yon mak chinwa k ap bay anpil pwoblèm nan moman an, pami yo Xiaomi ki se twazyèm konpayi telefoni aktyèlman la ki pran plas la devan Apple, n ap vin sou sa talè, nou gen Oppo. Tout konpayi sa yo se konpayi kap bay pwoblèm nan moman an e konpayi sa yo se konpayi chinwa ke yo ye. Donk youn nan rezon ki pral koz yon gè komèsyal eklate ant la Chine avèk Etazini. Donk la a nou pral gade ansanm eske Apple ap fini pa disparèt menm sa fèt pou Blackberry dan le tan ou byen eske konpayi chinwa yo Donald Trump ap fini pa mete fen avèk ekspansyon konpayi chinwa yo. 2018 se te youn nan pi vye moman pou konpayi Apple la, paske kantite telefòn yo te konn vann pral redui a plis ke 15 pousan, youn nan bagay ki pral mete anpil dout bò kote kliyan yo, paske Apple toujou anonse ap mete nouvo chanjman, men malerezman chanjman yo pa janm pa janm twò enteresan, inovasyon pa janm anpil vreman jan sa fèt pou telefòn Android. Non sèlman sa, Apple pa t rive montre chif dafè li nan dènye semès ki te pase a, nan dènye si mwa ki te pase yo la. Lòt bagay ankò, Apple toujou ogmante pri telefòn yo. Se youn nan bagay ki koz anpil moun vin nan lenkapasite pou l achte l. Paske si iPhone 8 la te soti l te vann 900 dola, lè iPhone X la vin soti li vin vann 1200 dola, oubyen vin vann 1100 dola. iPhone XR la vin soti, li vann on pri. iPhone X Max la vin soti, li vin vann on pri. Donk se youn nan bagay ki vin fè ke moun yo vin dan lenkapasite pou achte iPhone lan. An 2009, mache telefòn lan te vrèman redui. Donk se te LG, nou raple nou epòk sa a, se te LG, se te Nokia, se te Samsung, Apple ki t ap kòmande. Men jounen jodi a, vin gen anpil lòt konpayi ki vle pran mache smartphone lan. Sa ki pral mete konpayi sa yo an difikilte. Sa ki fè konpayi sa yo oblije nan bese pri telefòn yo pou yo kapab rete konpetitif sou mache a. Paske si konpayi anfas ou ap vann telefòn nan 80 dola pa egzanp, e ou menm pa w la se pa twòp espesifisite l genyen ke sa, ou vann pa w la 300 dola. Donk moun nan ap toujou ale nan sa k 50 dola la. Enben se youn nan rezon ki fè ke konpayi sa yo vin toujou nan difikilte, yo oblije ap bese pri telefòn paske mache a vin satire, e m pa di, pou m pa di sirsatire. Vin gen twòp konpayi telefòn nan lemond, Donk chak peyi oblije ap kreye telefòn pa yo, ap inove nan sa gen awa avèk teknoloji, san konte konpayi chinwaz yo nan moman an, paske pou politik Lachin nan, li kòmanse mete pye l nan anpil peyi nan lemond, tou prè nou la Repiblik Dominikèn, jounen jodi a koperasyon Repiblik Dominikèn nan se avèk Lachin li fè l, donk nou ka eseye konprann, Venezyela ankò, tou prè nou an la, se Lachin, Jamayik tou prè nou an la, se Lachin, toutotan Lachin ap mete pye l nan peyi sa yo, se toutotan l ap vann peyi sa yo pwodui Se tout otan lajan ap rantre la Chine e la Chine se deja dezyèm pwisans mondyal nan sa ki gen a wè avèk ekonomi e premye pwisans mondyal nan sa ki gen a wè avèk inovasyon teknolojik. Jounen jodi a la, èske nou konnen majorite telefòn, donk pwodwi telefòn Apple, donk iPhone ki fèt yo, se an Chine yo fèt? Wi, yo fèt an Chinn, yon konpayi ki rele Foxconn. Paske kantite kòb Apple ap bezwen pou l fè telefòn nan Ozetazini, se pa kantite kòb sa l ap bezwen pou l fè an Chinn. Paske mendèv la, li pi ba an Chinn. Donk, li oblije fè telefòn yo nan yon konpayi ki rele Foxconn an Chinn. Donk, sa ki ta pral mete anpil deba ant Donald Trump avèk Tim Cook ki se prezidan konpayi Apple la nan sousi pou konvenk Tim Cook pou l wè kijan li kapab pou fè telefòn nan vin fèt La Chine se dezyèm pwisans mondyal jan m te di nou an, se youn nan ki peyi ki pi avanse nan lemond nan sa ki gen anwa avèk domèn teknolojik e syantifik. Nan mond la, youn nan konpayi ki pi enkyete Apple se Huawei ki se yon konpayi chinwa. Huawei vann plis pase 2.5 milyon telefòn pou ane 2018 la e Huawei aktyèlman la Se dezyèm konpayi telefoni mobil ki dèyè Samsung, dèyè Huawei son konpayi chinwaz ankò ki se Xiaomi e dèyè Xiaomi se Apple. Donk pandan map pale a la an 2019, nou an mwa dout 2019, se Samsung ki an tèt an premye, Huawei an dezyèm, Xiaomi an twazyèm, donk iPhone, Apple, nan katriyèm plas mondyal nan sa ki gen a wè avèk konpayi telefoni mobil. Donk si ou pa kwè, pandan w ap gade a la, ou kapab tou al fè yon ti rechèch, al gade, w ap wè se pa manti n ap ba ou. Donk, parapò avèk inovasyon Huawei, li rive fè anpil moun renmen l, prensipalman Chinwa yo, ki apresye telefòn nan e deside kouri pwodui l lakay yo, sa nou menm anpil Ayisyen nou pa renmen fè. Malgre sa, anpil nan yo kontinye ap achte iPhone, donk, ou konnen. Nan sousi pou kenbe yon stati sosyal, pou moun ka wè ke y ap achte telefòn chè ou byen, paske konpayi Apple la jwe sou sa anpil. Donk, se yon aspè marketing ki fè ke iPhone konsa nan le mond. Donk, kwasans konpayi Huawei an bay anpil lòt konpayi kè kase, tankou Apple, Samsung ak divès lòt ankò. Se nan menm lojik la ki fè Donald Trump ta pral akize konpayi chinwa a de espyonaj. Non sèlman Huawei se dezyèm konpayi mondyal, Men tou, li se lidè 5G nan lemond. Donk, lidè senkyèm jenerasyon an, se Huawei genyen nan men. Kidonk, Huawei se youn nan antrepriz ki posede materyèl ki pi adapte pou lanse 5G nan lemond. Se sa k fè anpil peyi gen tan ap kontakte Huawei omwen pou yo kapab achte materyèl nan men l Pou kapab enplemante 5G lakay yo, pami yo Lafrans, ki gentan pou pale avèk Huawei, kote l prè pou l bay Huawei 24 milya de dola pou pou achte materyèl nan men l pou inovasyon 5G an Frans. Nou gen Larisi, menm jan tou gen anpil peyi ki bani pwodui sa yo lakay li, pami yo Nouvèl Zeland, Ostrali, donk ki bani pwodui Huawei yo, donk nou ka konprann sa, se pou rezon politik, paske peyi sa yo se alye Etazini, nou ka konprann sa. Men pou fini, pou fini, paske li preske rive 10 minit, pou fini, an jeneral, mache smartphone nan lan le mond, li rantre anpil kòb, se vre, men pa rapò avèk kou politik la Chine ap fè la, nan sousi pou kreye alye ak anpil peyi nan le mond, patikilyèlman ti peyi yo, jan m t ap di l talè a, èske sa pa ta vle di yon gwo bagay lè n konprann Huawei se pi gwo inovasyon teknoloji nan lemond nan dènye moman sa yo, èske sa pa t mete fen ak krè Apple la pa rapò avèk pri tèt nèg mesye dam sa yo ap vann telefòn yo? Lè iPhone ap vann yon telefòn 1000 dola, Huawei ap vann yon telefòn 400 dola, èske moun yo pa pral dèyè telefòn Huawei a pito paske Huawei pi inove nan sa ki gen awè avèk telefòn? Antouka, kòm moun ki gen kontwòl teknoloji jodi an, se li menm ki gen kontwòl fiti, e Huawei ap monte a fòs, Randevou a se pou yon lòt deba, pou yon lòt deba, men m panse n ap konprann ke to ou ta Huawei ap fini pa gen rezon e jounen jodi a si m ap konseye youn nan nou achte yon telefòn m ap konseye nou achte Huawei malgre gwo presyon k ap fèt pou wè si yo te ka bani Huawei pou l pa fè biznis avèk Google. Tout sa yo se di pipi di cha. Donk yo pap mache, yo pap mache, mwen pran dispozisyon pou m di sa, yo pap mache. Donk m ta sijere nou al fè ti rechèch pa nou, san konte mwen menm k ap vini pou pote plis enfòmasyon pou nou. Men pa bliye subscribe avèk chanèl la, envite zanmi nou, envite fanmi nou like paj Kreyòl Tech la pou plis enfòmasyon nan sa ki gen wè avèk teknoloji. Mèsi.